Hello tout moun, jodi a mwen kontan pou m avèk nou nan yon lòt videyo Videyo sa pran pil tan l mize nan wout avan ke l fèt Paske te genyen plizyè kontrarite, kontrarite bò kote pa m paske m okipe anpil nan pil sòs On jou ma gentan di nou kisa tout sòs sa yo ye E answit moun m ap kolabore avèk li lan videyo jodi an li Ayiti e nou konnen Koman bagay yo ye, peyi lock, so anpil bagay pa ka kowòdone, anpil bagay pa ka fèt a tan, se sa k fè videyo a te mize konsa. Wi mwen chita nan kwen prefere m e moun ke mwen an kolaborasyon avèk li jodi a tou li di m ke li chwazi fè videyo sa nan kad prefere l lakay li ki se chanm ni. Donk n ap pran l jan n wè l la e. Romani san nou pa tòde anpil prezante tèt ou pou moun yo di yo ki travay ke ou fè ki kote ide an sòti non an etc donk ou gon paj Facebook ke mwen menm ke la mwen ladan li m se yonn nan fan yonn nan sipè branche sou paj sa donk pale pou moun yo ka konnen ki travay wap fè epi ki ide avèk ki dèyè inisyativ sa.
Bonsoir Naomi bonsoir tout moun kap gade video sa bon bonjour bonsoir tou depan de lè wap gadel la mwen kontan ansanm avèk ou jodi an poum patisipe nan pwomosyon ke wap fè pou jèn kap inove nan peyi a non mwen se St Armand Romani Mwen fèt Okap, mwen grandi Okap, mwen fè etid primè mwen Okap, mwen kòmanse etid segondè mwen nan menm kote m fèt lan, epi mwen vin fini l Pòtoprens kote m fè ni etid segondè mwen, mwen antre nan fakilte enfimyè, mwen fè katran, 2009-2013, aprè sa. Mwen kòmanse, anfèt depi pandan m te nan fakilte enfimyè mwen te gentan ap travay paske m te kòmanse travay an 2010 aprè katastwòf natirèl ki te pase nan peyi a. Epi kèk ane aprè, mwen te toujou renmen jounalis paske sa se nan san m li ye. M santi m alèz lè m ap di yon moun mwen se jounalis. An 2016 mwen ale nan lekòl jounalis kote m pase 18 mwa e se la m pral vin rankontre kolaboratris mwen ki se Beatrice. Theresa Alexandre, avèk moun avèk ki m ap kolabore kounye a nan kad yon pwojè ke mwen te genyen e fèl par de li, li apresye pwojè a e nou anbake ansanm. Konsa nou vin kreye paj nou, paj Facebook nou ki se Starij Fanm Oze e pou. Bon, pou m ka di pou nou te kòmanse pwojè sa, nou te nan difikilte pou nou te jwenn non pou nou te bay kòmsi kòman n ap rele. Paske fò m di nou, li rele Béatrice Alexandre, mwen menm mwen rele Saint Armand Romani. Moun ki abitye avèk mwen, y ap toujou wè mwen m konn ap di m rele Start, ST pou Sen, A pou Armand.

Nou nou di nou menm nou se fanm, nou se de fanm, men nou pral entegre nou nan sosyete a plis. Entegre nou kòman? Pale de tout sijè ke yon fi twouve ki, se de sijè tabou. Sa yon fi di, mwen menm sijè sa m pa dwe antre ladan l, se gason ki pou pale de li, m pa ka pale de li paske m se fanm, m p ap fè politik paske nou twouve ke fanm yo gen plas yo nan sosyete yo, fanm yo ka. enpoze yo, m raple m dènyeman, anfen dènyèman videyo ke nou te pibliye, epi gon yon jenòm ki te ale anba youn nan pòs nou yo, li di li kontan paske se nou fè pati de fanm k ap fè aktivite sa, li pa konn wè fanm ap fè aktivite sa pou fè pwomosyon pou bon bagay, fè pwomosyon pou tout sa ki bon. An gwo, se sa, Béatrice Alexandre, se ta manbo Manibi All Star. Paj Facebook nou ki se Starij Fanm Oze, nou la pou n pale tout sa lòt fanm yo pa vle pale. N ap pale pou nou medam. Ok mwen byen kontan nou tande ke Romane se fanm okap parèy mwen. Se zanmi m nou te lekòl nan lekòl sa m di la pleyonas pa vre nou te fè lekòl primè ansanm donk mwen konnen l kòm on moun ki seryez mwen konnen l kòm on moun ki vrèman e sa nou te ka di ki se yon filantwopist e li vrèman renmen travay ak moun, ede moun. Donk dezole ke Beatrice pa la, jan ke l di an, mwen menm tou pèsonèlman m poko janm fè konesans avèk Beatrice, men nou konnen ansanm 2 medam yo met tèt yo pou yo fè bon travay epi yo gen sipò e lòt moun ki kolabore ansanm avèk yo ki fè ke videyo posib, paj Facebook yo Answit lòt bagay ke ap antreprann. Nou wè ke Roumani son moun ki vrèman dinamik, li son moun ki vrèman ta renmen ke peyi a chanje, li patisipe nan ankip aktivite kap fèt menm sou koze Petwo Karibe, ou pa bezwen politisyen janm di nou pou nou menm nou enplike nou atravè de travay de bagay ke nou ta renmen wè ki posib oubyen ki fèt nan peyi an.

Eske, pa egzanp, non Fam Oze an pa fè ke moun resanti ke mesaj nou an li rete konsantre sou fanm? Donk, kòman, kòman ke entèraksyon an fèt? Eske moun sipoze ret fokis sou Fam Oze an epi tèks ke nou ekri yo tou, eske vrèman son mouvman ke n ap fè ki rete konsantre sou fanm?
Eske mesaj yo ret konsantre sou fanm? Non. Yo pa ret konsantre sou fanm puiske nou pibliye lòt videyo ki gen rapò avèk avèk gason. Epi ankò nou nou menm nou ekri tèks ki pa gen rapò avèk fanm sèlman. Nou pa konsantre sou fanm. Nou rele famoze jan m te di w lè nou t ap kòmanse a, se paske nou menm nou chwazi. pale de tout sa medam yo pè pale tout fanm ap di ke se gason ki pou fè dis gason ki pou fè dat nou menm nap fè tout sa fanm yo panse yo paka fè nap chèche egalite ke medam yo ap pwone a.
Donk nou tande medam fanm oze vle ke nou enplike nou nan travay ki ap fèt e ke nou tounen de moun ki konsène e pa tout. Bagay ki genyen nan peyi an, twoub, eksetera, biznis, vrèman enplike nou nan tout bagay. Donk, tout moun yo konnen sa, Fanm Oze pa vle di ke mouvman se yon mouvman fanm li ye, li se yon mouvman imanitè, li se yon mouvman kote nou gen de jèn fi ki pran inisyativ pou enplike yo nan de seri de bagay, kote ke yo vle konvenk lòt moun pou travay ansanm pou yon demen miyò nan peyi an. Kounya la medam nou gen anpil tèks m wè nou pibliye chita m konn tande tèks yo donk yo voye mesaj vrèman bay moun se kiyès ki ekri tèks yo kòman nou kowòdone pou nou ka rann videyo posib epi kisa ki enspire nou lè nap ekri tèks yo donk se kòman sa fèt pou nou paske te gen tèks pou manman m sonje m te gon m te Tann yon lòt tèks ki pale de lavi eksetera. Donk esplike nou kiyès ki ekri tèks yo Romani. M pa t janm konnen si w te gen tout sa nan manch chemiz ou jan moun yo konn di. Donk kiyès ki vrèman ekri tout tèks sa yo?
Bon wi, tèks yo se nou menm ki ekri yo. Premye tèks la se te Beatrice ki te ekri li. Li te ekri, jan nou toujou fè nan tout lòt tèks nou yo, nou toujou ba yon ti frè m ki se Valéry Saint Armand, nou toujou ba li tèks yo, mwen menm pèsonèlman m toujou ba li yo avan menm ke n al anrejistre yo, mwen ba li yo pou li pote koreksyon nan yo avan nou fè anrejistreman. De se fè, Béatrice te fè premye tèks la, m vin fè tout lòt yo, men Béatrice toujou gade yo avan menm nou anrejistre, epi ti frè m lan pote koreksyon nan tout lòt yo.
Sa yo vrèman enspire moun e si nou tande mesaj ke medam yo chèche pase nan yo an yo vrèman vle sansibilize nou sou pwoblèm ke yo adrese nan tèks lan epi mèsi Valery sa moutre ke se tout fanmi St. Armand ki gen talan ki renmen travay ki ap fè de bagay pozitif pou eseye wè si yo menm tou yo ka kontribye nan chanjman ke nou tout nou menm nap espere pou peyi an. Donk, Romani di m, lè nou fè tèks yo, ke nou di yo, nou mete yo sou paj Facebook nou, men èske nan tèt pa nou, gon kategori de moun ke nou sible, ke nou ta renmen tande tèks sa yo, e ke nou te ka di, bon, mesaj sa m ap pase la, li aplike a nou menm, Li son mesaj ke m voye sou nou menm jan moun konn di ou lapli ou pa ou voye lapli ou pa mouye pèsonn eske nou se pwen nap voye oubyen gon kategori de moun vrèman ke nou sible ansanm avèk e tèks sa yo ke nou menm nou ekri ou avèk travay nou tou an jeneral kòmsi paj lan lan kiyès nou vle sansibilize kiyès vrèman nou vle pran pa de travay ke nap fè. E jan ke nap nou menm nou mete nou nou envesti nou sou rezo sosyo yo.
Bon, ki kategori moun nou sible pou fè mesaj nou an pase? Nou pa vrèman gon kategori moun, paske nou menm nap goumen pou nou fè mesaj la rive nan zòrèy tout moun, sansibilize tout moun. Si n pran egzanp, nou te fon premye videyo kote nou tap di nou kapab. Nou te di tout moun, pa tann sou prezidan ou premye minis wadèvè moun nan ki vin fè yon bagay, ou ka met men nan pat la pou w fè tout sa w vle fè. Nou vin fè voye mesaj pou medam yo ankò. Nou pa nou pa t chwazi yon klas fanm pou nou di pou nou bay di ba yo enpòtans. Se tout fanm an jeneral. Nou fè videyo pou manman, tout manman an jeneral. Manman pòv, manman rich, tout manman. Nou fè respekte lavi moun. Nou fè l pou tout moun. Nou pa gen yon kategori. Nou. Nou vize tout moun an. Depi moun nan ayisyen lap viv nan peyil oubyen lap viv nan lòt peyi depi ou se ayisyen nap voye mesaj pou ou. Donk Romani di nou pa gon kategori moun ke yo sible depi w ayisyen men w nan pat la pou travay se sa yo vle se mesaj sa yo vle ke anpil anpil moun konsyan de li anpil moun sispann kòmsi pou te ka wè tèt pa w sèlman paske kote nou ye la se travay sa nou ap nou pwone nan drapo nou an linyon fè la fòs la se sa medam yo vle yo vle plizyè moun konnen ke atravè rezo sosyo pa vrèman itilize l pou fè e pale de plezi ou byen pataje mizik men si w gen yon bagay nan nanm ou si w gen yon mesaj si w gen yon aktivite ke w vle fè w ta renmen lòt moun patisipe ladan l vrèman platfòm sa yo se yonn nan mwayen ki posib pou ou menm pou jwenn kolaborasyon lòt moun ki pataje menm ide avè w ou menm si w pa ta jwenn lòt moun ki pataje menm ide avè w men plizoumwen jwenn lòt moun. ke ou arive sansiblize epi fè ke moun sa yo tou yo anvi travay pou on chanjman, pou on demen miyò nan peyi a. Donk, kòman, Romany, kòman ke nou ta renmen wè e travay sa, aktivite sa ke nou menm nou kòmanse, kòman nou vle wè l grandi, ki kote nou ta vle rive avè l, ki jan de enpak ke nou menm nou ta. renmen ke li genyen sou sosyete an kòmsi yon enpak lè w fè l ou vrèman santi ke travay la li menm nan li fèt e ke nou arive vrèman touche lòt moun ladan l. Ki kote nou vle rive a? Nou pa, anfèt, objektif nou se fè plis moun konnen nou, konnen Be All Star. Paj la ki se paj ki se Starrydge la, bon nou vle moun konnen l se vre, men se atravè travay nou y ap konn paj la. Chak fwa nou fè yon travay, yon moun pata, yon moun gade videyo a, li renmen l, li pataje l, li ede plis moun konn paj la, plis moun konnen travay n ap fè a. Travay nou se rive sansibilize plis moun nan fè sa ki pozitif. Rive fè jenès la konprann ke rezo sosyal yo nou ka toujou itilize yo a dè fen ke nou chwazi pran plezi nan yo, men tou nou ka edike lòt moun ki nan sosyete a alèd de rezo yo. Nou pa oblije tout tan se pibliye vye bagay, on

Donk la jenès la nou tande Biol Star Famoze bezwen travay avèk nou, yo bezwen kolaborasyon nou, yo bezwen sansiblite nou, yo bezwen entelijans nou ok pou mete men avèk yo nan pat la nan travay la. Donk Romani m pa vle videyo a twò long jodi an sitou ke n ap genyen pou n fè lòt videyo ansanm paske jan m di an mwen ankouraje prezante sou chèn mwen moun ki ap fè bon travay nan peyi an e mwen konnen ou menm antan ke jèn ou pran inisyativ sa donk li pa fasil pou donk ki dènye mo ki sa ou menm ke ou ta vle di avan ke nou fini ansanm avèk ent sa map di ent entèvyou ou byen antrevi hahahaa antrevi sa jodi a la ki dènye mo ki dènye mesaj ke ou menm wap fè pase. Bon map di tout moun ki tap gad video a merci, merci Naomi paske ou te aksepte pran pasyans pou nou, paske fòm di moun yo ke se depi semèn pase nou te gen pou nou te fè antrevu sa men Beatrice pat disponib menm jan l pa disponib jodia bon m te di Naomi kit Beatrice la anfèt m te pale a Beatrice m di pwiske w pap ka la nap fè li san ou men Non ou pap sispann site ladanl janm fèl jodia mèsi Naomie Beatrice ap la ansanm avèk nou nan pwochen video ke nap gen pou nou fè ansanm avèk Naomie men m paka fini sanm pa di 2 bout tonton sipò ke Bios Star genyen mèsi mèsi pou pasyans yo mèsi pou tout sa yo fè pou nou mèsi pou tout sa yo fè avèk nou paske nou gen 2 val ki se enstitisyon ti frèm Janm di nou se li ki korije tèks nou yo, Sentèman Valery. Mèsi frero, mèsi tout staff Dval la ki toujou la pou sipòte nou, ki toujou la pou pote konsèy pou nou, di nou si nou te fè tèl ou tèl bagay li tap pi bon, mèsi, mèsi nou sou kèm nou konn sa deja. Mèsi a Adonay Studio, a DG a, a pdg a, Wilguens m pa gen bouch poum diw mèsi pou. Komsi pasyans ou gen avèk Beyond Star pou pasyans ou pran ansanm avèk nou pou chak videyo nou yo chak sa ki vini ou pote yon touch nouvo nan yo mèsi mèsi tout moun nan pwochen videyo a janm sot di nou Beatrice ap la epi Naomi mèsi paske m te ansanm avèk ou.
Ok mèsi a ou menm tou Romanie.

Anpil moun sipoze konnen mete yon videyo, poste yon bagay sou rezo sosyo se pa menm jan lè w kanpe ou pran yon foto e w al nan yon fèt yon kote ou poste oubyen ou filme yon ti kras videyo, non gen anpil travay ki fèt an aryè plan ke lòt moun yo pa konnen. Donk mwen menm mwen se yon chèn E kòm Degas di sa vrèman sengilye ke se mwen menm ki fè tout bagay mwen, edite, eksetera, jis mwen itilize konesans an enfòmatik epi kiryozite m tou pou m rann de bagay posib men se vrèman yon ekip travay de kowòdinasyon avan ke nou wè yon videyo fèt. Donk nou wè Romany pran tan li pou l remèsye anpil moun ki ede l, ki kolabore ansanm avèk li. Donk mwen menm tou m ap di yo mèsi paske travay ke li menm li vle fè an, s on bon travay li ye. Donk mwen ankouraje moun ki sipòte l yo pou yo toujou sipòte l e pèmèt ke sa l ap fè a posib. Donk mèsi Deval, mèsi Beatrice, mèsi gwoup Adonay e mèsi spesyal a Anagram mwen. e Roumani Donk e kounye a la nou rive nan fen videyo an Mwen menm tou m ap di nou tout mèsi nou menm sipè branche fan Donk lè m e mwen eskize mwen lè m pa gentan poste yon videyo Men jan m toujou esplike nou an travay lan li pa yon bagay ke w ka fè 1 2 3 li vrèman mande anpil tan avèk enèji pou rann li posib donk janm toujou di sa mwen renmen nou anpil anpil pa bliye si se premye fwa ou gade videyo an pou ou enskri nan chèn nan ba li yon like yon jèm si w renmen li epi pataje l avèk zanmi w. Ale sou paj Biol Star Famoze oubyen Starige lan, map kite lyen pou nou anba deskripsyon lan videyo an. Si nou menm nou genyen de zide, pataje ansanm avèk medam yo, kontribiye nan travay yo pou tout moun ka mete men ansanm pou nou travay e mache vè lavan pou pwogrè nan peyi an. Merci paske w te gade video sa jodi an, merci paske ou menm ou son super branche de chèn nan oubyen wap devni yon super branche de chèn nan e nap pran randevou nan yon pwochen video pa bliye m toujou di nou sa mwen renmen nou anpil anpil babay.